Gen moun ki toujou ap chèche moun pafè pou met nan vi yo. Ban m di w yon bagay, maryaj sa w gen 25 an, ki gen 30 an, se pa konsa l rete la. Se tou de moun yo ki rann li posib. Tou de fè erè. Tou de fè sa yo pa t sipoze fè. Men ou konn sa yo fè? Yo di ann rekòmanse, ann padone, ann avanse. Donk pafwa ou konn sa k fè ou menm ou pa janm ka fè relasyon, ou pa janm ka gen yon stabilite avè w, se paske ou toujou konnen ke depi ou kite moun sa w ap jwenn yon pi bon. Ou pap janm fè vi w. Se relasyon moun w ap wè ki dire, se relasyon moun w ap wè ki bèl. Men vi w pap janm stab. Dèfwa son grenn fanm ki koz tout fanm pèdi valè yo. Nèg la konn wè w la ou byen kanpe, ou anfòm, ou son moun ki gen tèt, ou rezève. Lap koze avè w, li ofri w dis, li ofri w dat, ou pa vle avè l. Epi pi devan, li jwenn yon lòt, li sèlman fè lapròch avèk yon monnen, ou lage ba li. Medam, fòn sispann fè nèg devalorize lòt fanm yo. Ok. Pran tèt nou medam. Pa kite grangou fè w tiye rèv ou. Ok. Fanm nan konn gen vye malere lap soufri avèl depi lontan. Lè sa bon li la, lè sa pa bon li la. Ou menm kòm zanmi ki toujou ap konseye l pou l kite nèg sa paske nèg sa pa itil li yon merd. Epi kou nèg la jwenn yon travay lap fè yon ti kòb ou soti pou w manje l nan men l. Ou soti pou w manje l nan men l. Kòman nou fè renmen tou pare konsa a. Gen nèg la avan l resi konsidere w kòm bon fanm li gen yon pakèt tès lap pase w san w pa rann kont. Premyè bagay, ou wè yon truk la ou anvi achte l, ou di cheri m bezwen achte tèl bagay wi, li di w enben ok cheri ban m de twa jou. Li pran de twa semèn avan l ba w kòb sa, ou konn poukisa l fè sa? Lap swiv reyaksyon w, lap wè kòman wap reyaji. Dezyèm bagay, nèg la al nan relasyon avè w jodi, lap swiv demen si w pap ba l yon bil. Paske gen nan nou depi nou al nan relasyon seksyèl avèk nèg la nou tou moutre l se yon biznis nap fè a devan nou. Twazyèm bagay. Nèg la toujou ap swiv sou se stil de fanm kap poste piscine ki toujou sou pwogram nan tout kwenl pase li wèw nèg sa pap pran w serye nèg sa pap pran w serye lap toujou vle kòmsi lèl bezwen w li rele w lap toujou kòmsi li bezwen sèks lap rele w menl pap janm pran w kòm bon fanm li. Wap fini pa fon bagay negatif nan vo kanmenm. Ou met kwem. Paske ou wè moun ki toujou ap egri de sa moun gen, tout vil se negativite. Li pa janm fon anyen k bon. On sel konsey m gen pou ou, tann jou paw tande, tann jou paw, tann lè ou. Gason yo pa pale jan nou panse la non. Pa gen ase gason pou fi. Pa gen ase gason. On pòsyon ap tonbe, on pòsyon nan prizon, on pòsyon masisi. Epi ou vle moun ki nan vou nan pou l fidèl? E lòt malerèz yo yo menm ki pa gen nèg la? Yo pap trip? Yo pap pran de ne tou? Kot gason gen an? Gen gason? Gen plis fanm ke gason wi. Donk lè on vye malerèz pran on de ne nan men nèg ou, on prèske fou. Ou prèske fou? Pran tèt nou tande medam. Ou konn sak fè se chans mari moun ou gen kounya se paske ou te kite bon nèg ou an jis paskel te twonpe w an moun kel pa menm bezwen donk ou kouri kitel kounya chak moun ou jwenn sou wout ou yo gen madanm on sèl ti konsèy map baw si chak nèg ki twonpe w ou kitel ou riske mouri san nèg paske nou pa jwenn nèg fasil kounya nou pa jwenn yo fasil donk rese zo ok. Pa gen moun ki di w pa twonpe moun ou. Make sure ke a moun wap twonpe mennaj ou an son moun kap toujou la pou ou si mennaj ou ta veye do kite w. Humm. Grenn konsèy mwen gen pou tout moun maten an. Pa kite twòp fyète fè w pèdi yon moun ou pa ka ranplase tande. Dèfwa se nan pè ekri avan, ou santi w fyè de ou epi se konsa w rete ou wè w pèdi moun ki te nan vi w nan e w pa janm ka ranplase l. Ou pase tout tan ou, wap di ou pa gen chans nan relasyon santimantal. An ou pa gen chans? Ou kwè ou pa gen chans? Eske ou eseye renmen yon moun ki renmen w deja? Ou eseye renmen yon moun ki renmen w deja? Ebyen al eseye renmen yon moun ki renmen w olye w renmen yon moun ou renmen.